Li pa gen mari? E ouk la? Kote manman ou? Se, se li menm ki te alache bonbon an pou nou an. Font, se, se ki, ki jan rele? Ou pa gen wolèm pou pale? Ou pa gen wolèm? Non. Se ki jan rele? Hum? Ki sa panse li pou rele? Ki jan? Wisline. Wisline? Se, se, se, se la ou rete? Oui.

Li sendomeng?
Wi. Li gen lot madanm?
Wi, li pa gen vre vre, se manmanm ki tap edem, manmanm vin malad, kounya manmanm vin soti sou reskonsabanm, paske se mwen kap travay lakay moun poum ka ede manmanm, poum ka ede pitit fi m tou. Wap travay lakay moun? Se bon pawol ou bal oubyen fo pawol? Wap travay lakay moun? Wi. Humm?
Wi. Ki kote wap travay?

Wi li janm chaje. Fè ti desann rad ou a pi ba. Ti kabann sa kabann kiyès li ye? Ou kouche atè? Se kabann manman w nan? Leve sa m wè.

Nou mande tout moun ki la pataje la lage lon goup m pral montre nou bagay. Chak grenn moun ki la pataje la lage lon goup chak grenn moun ki la. Tout 4000 Tout 4000 Tout 4200 moun ki la pataje la lage lon goup. Kou fin lage lon goup m pral montre nou bagay. Pataje la lage lon goup pou nou silvouplè. Pataje la lage lon goup. Chak grenn moun ki la, pataje l lage l lon, kou fin lage l lon gwoup, lè w fin pataje l lan plizyè gwoup, kou fin pataje l lan plizyè gwoup, make wi. Tout moun ki la, pataje l pou nou. Tout moun ki la, m pral montre w yon bagay w ap sezi. Pataje l pou nou. M bay sèlman yon minit. M ap pataje l tou. Chak grenn moun ki la, fè nou kado yon grenn chè. Wouuyy! Mezanmi. Chak grenn moun ki la. Fè nou kado yon sèl grenn chè. Kou fin pataje l pou nou make wi. Fè nou kado yon grenn chè sèlman silvouplè. Chak grenn moun ki la. Lage l nan plizyè gwoup. Kou fin pataje l, di wi. Silvouplè.

Waw. Ap gade pou nou wè si moun yo pataje live la pou nou nou ka montre yo. Oh.

E di manman sou kont ou. Bon wap travay, lò wap travay tankou 800 dola pa anyen non. Anvan mwa fini, ou gen tan peye, ou gen tan fin depanse l wi. Wi, pase gen de fwa m konn manman m konn gen pou m konn prete nan men dam nan pou m ka achte manje kite pou li.
Men se kijan w. Sè kijan ou santiw paske mesye a li menm li gen madanm li sendomeng li te avèw kijan li te baw premye pitit la e dezyèm nan sa fè ou vin pran dezyèm nan nan menl. Sè se lakay yon dam m te rete pandan m te rete lakay dam nan men mesye a li pi gran pasem so li te ka sanble tontonm oubyen papa gran papam menm kounya la li te di moun yo li renmenm kounya la moun yo dim la m pa dakò m di non mesye a pa papam yo di oh non m ka ansanm avèl. Se kounye a la rue banm konsèy pou m ka ansanm avè mesye a tou. Sa vle di mesye a tou te konn ba ou ti kòb pou y achte bagay. Epi m vin ansanm avè ou, ansanm avè mesye a pandan ou ban m konsèy la. Epi pandan m ansanm avè l epi l vin ban m premye timoun nan. Epi pandan li vin ban m li, epi m vin vini la kot manman m. Manman m potko te malad. Pandan manman m potko te malad, epi manman m vin Li pa bay mwen paske se sèl mwen gen kòm pitit fi epi bon map redi travay pou mwen li ka edem pandan m gwo vant lan epi lèm vin akouche an byen gras a Dye epi mesye a vin gade m akouche an byen epi vin mande eskiz li di se pa fòt li kounya la lèm pa dakò bon jan li pale ansanm avè manmanm epi m pat vle chita pale ansanm avè l epi m anvole m li banm konsèy li dim lèt pale ansanm avèl bay epi vini banm yon dezyèm epi. Fini li fin banm li la yom bal yom tande menm ti pitit la li pa konnen. An sa vle di, e sa m di, anvan yon moun wè yon timoun ki gen pitit, podyab li grangou podyab. Anvan yon moun wè yon moun ki gen pitit, anvan ou kouri jije pou di kèt, pase 18 an ou genyen, 18 an, se yon tinedjè, se yon timoun. Se tankou l te gen 14 an, l te gen 15 an, l te gen 16 an. Pase imajine w li pran 2 timoun sa men imajine w se fòse moun yo fòse l mesye ap bal e sèl ayiti moun ap fè krim sa yo bal yon timoun apre sa kounya la li kite li li vini l ba manman pawòl manman di l sa li asepte epi kounya l vini l bal yon lòt timoun ankò hein. Li ale. Kounye bay sa vin fò pè gason tou. Wi sa vle di chak moun kap la avèm m te ka di yo wi men m pa da. Kòm m di konsa pito m al travay pito pou m ka mete timoun yo lekòl paske yo ti gason yo ou pa konn demen sa yo ka devni. M di menm yo ka menm arive tiye m menm paske se ti gason yo ye. Ou wè depi yo pa al lekòl yo ka rayi w vre.

Aah mesye sak fè anpil anpil nan diaspora anpil nan diaspora malfektè sa yo renmen ayiti pase ayiti yo ka vin ayiti yo kouche nenpòt timoun anpi pa gen 42 zan li te gen ou te gen ki laj hein ah non 15 ans 15 ans pase ou fè premye pitit la kot premye pitit la m te wèl la l sòti ak grann ou Kot yal la? Dèyè a paske yo tap fè bri la. Hum? Yo tap fè bri, epi m fè yo ale dèyè a.
Mesye! Wè gade, wè sa m diw? Ou kontrè, ou pa menm bezwen. M pa di pou pa wont non. Men ou m pa kwè ou sipoze tankou kenbe tèt ou. Woy gade yon rat, gade gosson rat. Gade, gade, gade, gade. Hein? Gen anpil rat la. Ou konn sa kèm dou? Ou, ou, ou, e pa di m di, ou pa sipoze santi ke pou gen de ti moun. Wè mwen lèm te vini, talè a m te wè la m ap jwe ansanm avè ou, ou di ou gen de pitit. M pa kouri jije ou paske m pa konn ki fason, ou pa konprann? Men m santi ke Ou kontre ou konnen ou son moun ki, ou konnen ou son moun ki djanm, ou konnen ou son moun ki brav. Si yon moun gen, ou gen 15 an, moun gen 42 an, li bon yon pitit, li tounen lal Sendomeng. Anpi li vini l bon, li ba manman pa ou bon lòt pitit ankò, malgre sa moun chwazi al travay nan yon restoran, ou kontre ou son moun ki brav. M pa gen anyen pou m lage chay sou do w la.

Okta al sena. Kounye a aksèlman la misye sendomeng kounye a la. Tankou, hein? Lè se dezyèm pitit la. Tankou ti pitit sa li menm. Ou di l pa konnen?
Non.
Kan an dezan a kenzan. Tankou, èske ou te wè l nòmal ou menm podyab? Èske w pa santi tankou se yon fòs li ye, ou pa ou menm? Ki yon santi sa, tankou, lè w wè sa ou menm? Sa k fè w te oblije dakò? Paske se yon minè w te ye. Wi, epi tou, m pa t gen yon moun ki t ap ede m tou ke m te oblije dakò. M te oblije dakò paske m pa t gen yon moun ki t ap ede m. Ou santi w te oblije dakò? Wi, paske m pa t gen yon moun ki t ap ede m. Men, ou mèt leve tèt ou, pa gen anyen pou w wont cheri. Men poukisa moun sa yo menm, tankou, moun kote w t ap travay la, ou te rete a, yo k fòse w? Wi, yo k fòse m.

Misye ka mouri tou wi. Lap mouri. Lap mouri. Si l pa repanti bay sa bay lap mouri. Men lage de ti moun nan bro ou. Tan kou kijan ou bay ou manje. Kouman ou voye lekol a 800 dola. Eske ou vreman ap travay nan restoran vre. Ki jan restoran rele. Wi map travay anba la sou lari a la. Map travay. Ki jan restoran rele. Non yo pa men make anyen la de non. Yo pa make anyen la de. Sa vle di map travay.
Se grangou pou diab. Gen pafwa mwa a konn poko rive so m gentan manje pi fò nan kòb la. Ou di pafwa, pafwa kisa? Mwa a konn poko rive m gentan pran pi fò nan kòb la so pou m ka achte manje kite pou yo. Paske depi m pa kite anyen pou yo may dave m an m pa gin malad. So lè m rive anba a m konn bagay ap kòmanse gen moun ki konn vin manje yap mande sa w gen ou ansent m di non poutan yo pa konnen sa m gen. E sa w gen se timoun yo ki grangou? Wi.

Piti siman m ta vin mouri se sou kot tanm e nou pa gen yon kote. So m pa jwenn mwen gen okenn fanmi ni okenn papa tou. Ou pat konn papa w? Waww. Ou pa konn papa w non? Non, depi lè m te gen 3 zan ma m di papa m te kite. Papa m te kite ansanm avè m so sa vle di depi m piti m pa janm. Sa fèm gad yo si yon moun ekri non m ka wè se non m ye paske depi m piti se mwen menm kap redi pou tèt m se mwen menm ki konn ap travay le plen doum dlo pou moun so m te peye lekòl m mwen vin fèl. Se ou ki te konn plen doum dlo pou moun pou ka peye lekòl ou? Wi. Men kouman w santi w pou wè ou pa gen yon kabann manman w pa gen yon kabann gade gade kiyès ki fè sa sa vle di gade sa. Ou kouman ou santi tankou. Se vreman yon pe tris paske. Hum? Se vreman yon pe tris paske manman m bagen kabann, m bagen kabann, m ap kouche a tè. Lòde jou lè gwo lapli a, pandan ti moun yo kouche sou kabann nan mwen m kouche a tè, lè m leve m jwenn mwen mouye tout rad mwen mouye a tè a. Tout rad ou mouye a tè.
Sa vle di ou prefere bay de ti moun yo dòmi sou kabann nan, manman ou dòmi sou sa paske sa li menm li pa bon tou gade. Wè?

Mdis man mda toube mouri on problem pou mwen se nan lari a nou fèy lage mdi timoun yo aprè pase mizè paske mpa gen vag pèsonn. Men ou pa konn panse ou pa konn panse avèk enjistis sa yo fè w la? Wi mkonn panse ansanm avèl se sak fèm toujou pè yon moun menm lè map mache nan lari a moun konn relem pè mpè al kotey.

Bay vote. Ou met leve tèt ou pa bezwen wont. Non met ou pa bezwen siye figou. Leve non. Leve tèt ou pou pale. Tankou ki jan ou menm ou ta vle. Ou met leve tèt ou met pale. Leve tèt ou non. Met gade m. Ou pa bezwen wont. Ou pa fè pyès krim. Ou pa, ou pa fè anyen ki mal. Se enjis, se moun ki fè enjistis. Ou pa fè anyen ki mal.

Epi tou pafwa tou m konn jije pafwa m mal tou. M konn di moun sa a si pafwa m te pran swen de mwen, gen seri de bagay ki pa t ap janm rive m.
Wi se vre. Se vre. Si pafwa w te pran swen, ou pa ta gen de timoun k ap mouri grangou nan men w. Gade, ou pa gen kabann pou yo. N ap mande tout moun ki la tanpri, an nou ede demwazèl sa a silvouplè. E si w wè cash app la avèk Zelle la anba live la. Ou wè paypal la tanpri silvouplè lage yon bagay sou li silvouplè chak grenn moun ki la siw wèl like li pou nou silvouplè.
Ou mèt leve tèt ou pa bezwen met tèt ou atè paske ou pa fè anyen ki mal.
Non mete lavil la pandan li di la pa enskri li di li pa gen problèm li di ou di pa gen problèm li di konsa si m ta enskri pou m te mete a pou ou fò ou ta ou ta ban m kouche ou chak jou Kisa?
Li di konsa si m ta te mete a pou ou fò m ta bay kouche pou l kouche m chak jou
Nou mande chak moun ki la silvouplè

Nou mande moun ki la yo. Ba yon bagay pou demwazèl sa tanpri. Chak moun ki la. Pou demwazèl sa kapab ap al aprann yon bagay. Petèt li kapab gade kabann ti pitit li yo. Gade kabann nan. Ou wè li se planch li ye. Se planch li mete. Si nou wè l tanpri reponn mwen siwople. Ba yon bagay pou li. Jiska prezan la demwazèl sa. De pitit. Yon moun 42 zan. Tanpri silvouplè bay yon bagay silvouplè si nou wèl make wi reponn mwen tanpri si nou wè li an Pierre Wildens zèl la pou kont li zèl la se 7 54 2 67 68 58 se zèl la pou kont li cash app la avèk paypal la wap wè make cash app paypal e si se 9 54 3, 29, 58, 69. Ayiti son peyi tèt chaje. Nou mande moun yo, an nou ede silvouplè. Si nou wè l, jiska prezan m poko menm jwenn yon moun reponn mwen ki di m wi yo wè l. Men tout ap fon lòt kòmantè. M konnen gen anpil moun ki kapab tris, men an nou vire tristès sa pou demwazèl sa pa yon vi miyò. E son krim, men kot l ap dòmi. Men kabann manman l. Leve sa pou wè. Men, gade ki kote manman ap dòmi yo, gade. Ou wè? Chak moun ki la bay yon bagay silvouplè. Men. Ou wè li gade pou wè. Gade. Sa ou di gen dere blok la, le moun moun leve pipi, blok kon blok yo kon toube. Hum? Li toube sou mwen atè.
E nou mande moun yo, eske yo wè li silvouplè? Tanpri silvouplè Ruth dim si w wè li Gon moun ki di l devan dèyè m pa konn kijan l devan dèyè a Zèl la se 7 54 2 67 68 58 Cash-app la avèk PayPal la se menm nan wi Cash-app avèk PayPal se menm nan wi Cash-app avèk PayPal la se 9 54 3 29 58 69 Chak moun ki la An nou ede demwazèl sa An nou ede tanpri An nou lage yon bagay An nou fè l konnen ke yon moun pa bezwen kouche l pou yo bal yon bagay an nou fèl konnen kel se moun gade ti pitit sa kap domi gade grangou fèl domi se del gen manman l avek lot manman l avek ee ok se manman kote lot ti fo la fè manman avek ti fo la vini mezanmi an nou ede tanpri an nou ede Tanpri silvouplè bay piti pa chich an nou ede NBS tanpri bay piti pa chich tanpri chak grenn moun ki la an nou ede si w pa wè cash app la avèk zelle la mezanmi fon ti reponn mwen non silvouplè ma wèl bon tou nou banm yon ti valè mezanmi fon ti reponn mwen silvouplè si nou wè zelle la ki se 7 54

La gon bagay pou li tanpri. Kot lot tipit la. Al dèyè l. An nou Nou mande chak moun ki la tanpri. An nou soutni tanpri silvouplè. An nou fèl konnen ke l se moun tou. An nou fèl konnen ke l gen volonte. An nou fèl konnen ke yon moun pa bezwen kouche l pou l al aprann yon bagay. Grangou yo grangou. Nou pa manje anyen depi maten? Non.
Hein?
Non.
Pase ou pa al nan restoran pa gen anyen? Non, men mwen m sot ap di li grangou pandan ou te kanpe la. Manman ou te di, manman ou di te di, sa manman ou di li ou grangou? Wi, li di grangou. Manman ou di li grangou. Nou mande chak grenn moun ki la tanpri silvouplè. Bay yon bagay silvouplè. Gade ki jan ke mwen menm m pa menm konnen. Pafwa w konn panse w ap vin yon kote pou yon rezon epi gen plizyè lòt rezon. Chak grenn moun ki la tanpri silvouplè. Tout 4000 moun ki la, voye yon bagay pou demwazèl sa. Imajine w pou w gen 15 an pou yon moun gen 42 zan ansent ou. Lè l vini vin bay pawòl manman l, manman w di w dakò, w dakò e kounye a l gen 2 timoun sou bra l. Se grangou ki fè ti pitit la. Gade yon kabann mezanmi, gade pou w wè.

An nou fèl konnen ke sa mesye a fè la pat bon. Imajine ou li vle aprann yon bagay li pa konn li. Kisa l di? Li vle li jwenn yon mesye pou mesye a di l ap ede l aprann yon bagay li di fò l kouche l chak jou. Men nan peyi n ap viv la. Men nan peyi n ap viv. Lè m di w mwen menm m ap fè travay pa m nan si yon moun nan staff mwen nan travay mwen pa gen bagay moun ap vini pou n pran avantaj. Si yon moun ta nan staff mwen ou konnen ke w ap pran avantaj sou yon moun yon moun vin kote m Sispande liye ou byen nou ou byen ou soti nan travay sa. Chak moun ki la la gon bagay pou li silvouplè. Pale avèk moun yo di yo voyon bagay pou ou. Ou pa bezwen kriye pale avèk yo. Di yo ede w pou ka aprann yon bagay pase eswe ou renmen travay nan restoran ou byen si w te jwenn yon kòb ou ta ka fè komès avèk moun ou pa ta bezwen al pase mizè sa. Komès paske lèm lèm ale may travay dam nan konn mal gade m li konn mal gade m li pa ban m okenn valè. So pafwa m konn di m reziye m paske se lavi ki koz. Si m te gen yon moun ki t ap ede m tou m pa t ap janm vin travay avè l. Ok. So m ap di bonswa a tout moun k ap gade m. M ap mande silvouplè pou nou kapab ede m paske m gen de timoun. Manman m gen de plis manman m malad. Manman m pa ka fè anyen. Sa vle di manman m soti se sou kont mwen l ye. M pa ka fè anyen. M pa chwazi fè yon. On vye bagay so demen pou m pa al grèf so map mande se nou ki pou ede m tanpri silvouplè si nou kapab ke Bondye va remèt nou sa.
Ou met pa lave yo, pa lave yo di. Ou gentan bay moun yo lòt yo. Nou mande chak gen moun. M mande chak grenn moun ki la ki avèk nou, an nou silvouplè soutni moun sa. An nou soutni demwazèl sa ki ansent pa yon vakabon, pa yon vakabon 42 zan, 42 zan, a kisa, a 15 ans. Malgre sa l pa dekouraje avèk lavi. Li di pafwa l konn vle tiye tèt li. E jounen jodi a si nou la ou pa konn se pa Bondye ki fè nou la. Pase m pat menm panse se pou moun sa yo m t ti pita m te vini. Lòt moun yo m ba yo m ba yo m ba yo 2000 dola m achte manje ba yo. Pandansetan li menm pase l te vin la m tap jwe avè l podyab. Men pafwa nou konn won moun anvan nou konn nou gentan pale de istwa moun nan di gade man poze kesyon pase pafwa nou jije mal nou pa menm konnen. Li di pafwa l konn li konn vle touye tèt li. M mande chak moun ki la, li gen 2 timoun sou bra l. 2 timoun, men ti pitit sa tèlman grangou l kouche. Lòt manje a m te voye achte pou moun yo m gentan bay lòt moun yo l. Gade kote y ap dòmi. Se yon planch yo mete. Nou mande chak grenn Ayisyen ki la. M konnen ke si w kondane yo fè krim sou timoun, ou kondane moun k ap fè kadejak sou moun, k ap fè moun krim, si w kondane bagay sa yo, bay yon bagay nan cash app la.

Li menm sa ki te manke mouri a? Wi. Sa yo te tonbe sou li?
Wi, bèy yo tonbe sou li. Men kote nou jwenn planch, kote ou jwenn planch sa podyab? Planch sa, se yon kay yo ta fè lòt bò a. So, yo ta poule dal sou li epi manman m ta ale pran. Manman m pran planch la.
Nou mande chak grenn moun ki la silvouplè. Chak grenn moun ki la silvouplè. Paypal la avèk cash app la se menm bagay. Ou ka voye yon bagay nan paypal ou menm ki la France Canada. Men ou menm ki ozetazini tou. Paypal la avèk cash app la. Paypal la avèk cash app la se 9 54 3 29 58 69. Se menm nimewo sa nou te toujou gen. Tanpri silvouplè. Zelle la diferan. Nimewo zelle la di se zelle la sèlman k chanje. Zelle la se 7 54. 2, 67, 68, 58 Nou mande chak grenn moun ki la Ti pit la tèlman grangou Dòmi pran n An nou ede demwazèl sa silvouplè Bay piti pa chich Tanpri Tanpri Tanpri mezanmi An nou ede An nou ede mezanmi Bay piti pa chich Pa lave yo. Wi, map mande pou nou kapab bebem silvouplè. Ou te pale pi fò cheri. Map mande pou nou kapab bebem silvouplè paske menm lè mwen menm mpap ka remèt nou sa mpanse ke Bondye ap remèt nou sa kanmenm paske tout sa ou fè jodi demen si Dye vle Bondye ap baw rekonpans lan kanmenm mpanse ke nou pa pèdi sa si nou edem tanpri silvouplè paske mpa renmen yon moun twòp paske msantim san valè. M santi m pa moun, m santi m pa moun, m santi m pa p viv menm, m santi m san valè so. Gen anpil moun ki pa ban m valè paske yo wè kòman n ap viv, yo wè nan ki sitiyasyon n ap viv. Sa koz yo pa ban nou valè so. M santi m raz anpil. Men pou ki sa ou konn santi w, ou konn di w vle touye tèt ou? Paske
pou mwen m pa, m pa p viv pou mwen menm, m pa p viv. M pa p viv.
Nou mande chak grenn moun ki la silvouplè, chak grenn moun ki la tanpri fè yon jès avèk demwazèl sa. Gade kote pou yon moun ap viv mezanmi, gade pou wè. Gade pou wè mezanmi. Fon ti leve sa yo, fon ti moute bay planch yo pou yo ka wè. Gade pou wè NBS. Gade. Se planch li ye. Pran moso premye bout planch lan. Wè. Men. Se planch li ye wè. Se planch li ye. Planch mezanmi. Nou gen 4500 ayisyen la. Nou konnen gen anpil moun la ki gen bon kè. Tanpri fè yon jès mezanmi pou nou ede demwazèl sa. Pou l kapab aprann yon bagay petèt li ka fè yon komès. Tanpri silvouplè an nou ede yo. An nou ede yo tanpri. Bay piti pa chich. Nenpòt sa w bay la, men ni. Podyab, gade ti sa yo mete pou dekore kay la, ti bagay. Pa gen anyen, men ni. Yo pa gen anyen, men ni. Men sa manman genyen. Nou mande chak grenn moun ki la. An nou ede. An nou sipòte demwazèl sa ke yon, yon nèg sot Sendomeng. Wi. Sot Sendomeng. Men. Sa konn tonbe. Men li mezanmi. Nap gade jan ate a ye. Nap gade pou nou wè jan sa sale mezanmi. Nap gade pou nou wè kijan bagay sa yo sal. Kijan moun sa yo ap viv. Mezanmi tanpri silvouplè. Tanpri silvouplè. Gade sitiyasyon moun yo ap viv. Se nou k pou di yon mo. Pa di Bondye pou di yon mo. Se nou k pou di yon mo. Pase depi Bondye touche kè w, ou menm ou kapab di yon mo. Chak moun ki la. Zèl la chanje. Nou gen yon nouvo zèl. Zèl la se 7 54 2 67 68 58. An nou fè l mezanmi. An nou ede moun yo. An nou pote yo sekou. Mèsi Micky Pierre ki voye Sandra. Nan kisa ou voye l? Mèsi anpil. An nou chak ki la fè yon jès pou demwazèl sa mezanmi. Tanpri silvouplè. Bay piti pa chich. An nou fè yon jès pou demwazèl sa silvouplè mezanmi.

pou l konnen ke nou chanje vi l. Depi nou ede l la, l ap konnen ke gen moun ki renmen l, l ap konnen ke tout gason, mwen menm ki vin la, l ap konnen tout gason pa la pou pran avantaj de li menm. Pase imajine w yon timoun ki gen sèlman 15 an, yon moun 42 zan kouche ansanm avèk li, li ansent li. Apre sa l tounen ankò l ba manman l pawòl, li kouche avè l ankò, li bagay li ankò.